Son Isidore se gwo ranfò pou anpil ayisyen ki te toujou di ke yap tann jwè a nan seleksyon nasyonal lan, ebyen Wilson Isidore rive jodi an e prezans Isidore pral atire a kou sur on moun tankou Odson Edouard, puiske nou te di l nan mikwo Radyo Ibo nan emisyon Sportissimo ke Jwè ki di ke y ap tann e yo yo vle jwe koup du mond lan men y ap tann la Frans pa egzanp ann pran ann pran ann pran le ka de e Odson Edouard ki ap jwe nan Racing Club de Lens li di w ke l ap veye pou l wè ki lis ke Deschamps ap bay Anvan ke li ta di Ayiti, me voici. Men tout sa l konnen li di ke l ap jwe koup du mond lan kanmenm. Donk swa pou Ayiti swa pou Lafrans. Swa pou Ayiti swa pou Lafrans. Mentnan vini Isidor vini an, m ap gade Sunderland apremidi an, premye sa l fè, li felisite e jwè li e Isidor ki rejwenn seleksyon nasyonal. Alò, yo pa di yo jwenn non. Yo di ke Sunderland aplodi dè de men le fèt ke Ayiti rele jwè yo a, Wilson Isidore, vin nan seleksyon an. Wi, se yon gwo jès. Donk, pote koulè yon seleksyon, se yon jès de prestij. Non, non, non, non, non, se pa.
Non, pou klèb lan tou. Il vle di yon bagay. Wi, wi, absolument.
Se bay sa. Sa montre nivo de konpetitivite klèb la, nivo de pèfòmans klèb la, ki bon, ki fè ke.

E, bon, nou pa pral konpare, di Isidor pi pi gwo ranfò oubyen Hudson, m panse yo prèske nan menm nivo. Yo nan 2 pòs diferan nan atak la. Hudson Edouard kòm elye e Isidor kòm atakan de fiksasyon, nèf. Donk, e, rive Isidor, kisa l pral pote? Donk, li klè ke se, li pral, li pral fè ke nou gon yon, nou gon bon nèf, nou gon bon bitè e devan an. Nou te, nou te gen bon bitè, Pierrot s on bon bitè men. Isidor mezanmi wi isidor se se se
wi isidor se se yon jwè mezanmi ki non sèlman gen plis potansyèl ke pyero epi ki gentan ki yon pi gwo dimansyon ke pyero kòm atakan kòm jwè foutbòl donk e son ranfò de marque son ranfò de pwa e nan menm konferans de près la Migné fè konnen. Pou frè Seid yo, se poko fini men yo poko chwazi seleksyon nasyonal la. Donk bon gen moun ki ta ka di bon si Izidor dakò sa frè Seid yo ap pretann. Izidor non non se yon jwè ki gen pi gwo dimansyon ke lè frè Seid ki ap jwe nan Rosenborg an Norvèj ki youn se milye de teren youn se defansè. Ki eksplikasyon li bay pou lè frè Seid? Donk li. Li di ke yo an kontak, yo an kontak avèk yo men poko gen akò. Selon anpil moun tou se paran nèg yo ki sanble poko gen, lè 2 paran ki poko gen. Men mesye sa yo ka gwo pèdan tou, yo ka gwo pèdan. Mwen panse toutan l pi bonè yo vini la pi bon pou nou paske y ap entegre pafètman, y ap konn gwoup lan paske m kwè de mas a jwen ap ret yon sèl trèv, ap ret yon dènyè trèv donk se pi bon moman pou yo te vini se pandan. Epi kote Gòbi tou, Gòbi n ap tann Gòbi, Gòbi Jean Baptiste. Si Goby vini e yonn nan frè Seïde yo ki milye de tèren vini, donk 2 jwè, 2 jwè ki anndan tèren an, pa egzanp m wè plas Carl Fred Sainté e lòt milye nou genyen ki pa kad yo, donk fòk mesye yo travay anpil. Jwè sa yo, gen 2 jwè ki nan seleksyon an ki fè kanpay eliminatwa la avèk nou, yo gen enterè pou yo bay tout yo menm nan 2 jounen fifa sa yo, nan 2 match yo pral jwe yo. Jwè ki vini yo?
Wi, jwè ki vini yo, 2 jwè ki te la deja sitou. E ajoute avèk 2 nouvo venu yo. E bon 2 nouvo venu m retire Isidor. Isidor menm gentan mèt ekip. Isidor gentan mèt ekip. Isidor debake pa rapò a stati jwè a. Li gentan debake an mèt ekip. Donk e 2 jwè nan mitan teren an. Pa egzanp Kalfred Sente. Fòk Kalfred travay anpil paske ou genyen frè e youn nan frè Seido ka vini ranfòse mitan teren an. Ou genyen Woudensky ki vini la. Ou genyen Gòbi ki ka vini. Donk. E jwè ki entouchabn nan tèren an nou konnen yo se Belgrade epi se Danley donk e pou le rèst pa pa gen jwè ki entouchabn menm si Casimir ke w ka konsidere l tou kon bon Casimir se milieu tou donk lè w retire Casimir lè w retire Casimir Danley Jean Jacques epi Belgrade donk se 3 milieu sa yo ki ki ki intocable nan nan seksyon an. Mwen panse sa nou bezwen kounya la nou bezwen inite nan gwoup sa. Nou pral bezwen konte su de kadr ki pral fasilite entegrasyon nouvo jwè kap vini yo. M pa swete tande ke Nazon, Ade oubyen Placide pral gen bif avèk lòt jwè k rive. M pa swete gen klan. M swete ke nou gon bòn alchimi, nou vize menm kote, nou gen menm objektif epi pou nou prepare byen pou n al fè koze nan koup du mond lan. Sa k te manke seleksyon sa pou mwen se ranfò, de ranfò de tay, de premye plan. E Isidor fè pati de sèk fème gwo jwè k ka vin nan seleksyon an de pa dimansyon, pedigre jwè a. Paske n ap pale yon nèg ki fòme nan as Monaco, youn nan pi gwo sant de fòmasyon ann Ewòp. De Monaco, kote ke misye te kòmanse galere. Dayè Monaco te prete l nan katriyèm divizyon fransèz o sen di FC Borgo. Pa la swit misye pral kanmenm retwouve vrèman espri l yo. Li pral siyen an nan peyi Larisi. Li fè Lokomotiv Moskou. De Lokomotiv, li pral jwe nan pi gwo klèb Rous lan. Zenit Sen Pitèsboug, avèk Zenit an 2024, li fè yon triple nasyonal, yon triple inedi, koup e chanpyona, Super Koup. De la etan, misye pral rejwenn peyi Langletè nan klèb Sunderland ki tap jwe nan Championship, dezyèm divizyon anglèz padon. De premye, de dezyèm divizyon anglèz, misye aksede nan pi gwo chanpyona ki se Premier League, li fè 4 gòl sezon sa deja. nan Premier League lan, menmsi sa fè bèl lurèt, depi oktòb misye pa janm fè gòl ankò, men sa vle di sa l vle di an, donk Ayiti pa gen pa gen pwofil oubyen kalib jwè sa, m pa konn janm gon atakè nan dimansyon sa, m pa bay tèt mwen manti, ke l Goldman, kenbe sa l te ye an, nou pa t janm gon jwè ki ap jwe nan nivo sa, ki ap jwe nan nivo sa, donk s on enòm kou ke federasyon an fè, komite nòmalizasyon an fè, chapo. E ti papi, ti papi egri manmi? Ki ti papi sa? Izidò?

Epi dèn i fini fraz lan, i fini lèt lan an kreyòl. Ann ale. Nou rive nan sou paj 19 nou. Li kòmanse an franse, li fini. Wi, li kòmanse nan kreyòl.
Ok. Alò, paj li a gen 26 mil moun k ap suiv li. Sèlman. Kòmanse, non, kounye a, kounye a, l ap vin jwe pou l Ayiti. Li pral nan yon santèn. Ayisyen pral suiv li. Yon santèn de milye de. Al sou paj li a kounye a, se Wilson Isidor. Isidor la, w ap ekri l avèk ISIDOR. Ok. Wilson Isidor ekri pou l di, Chè zanmi, frè ak sè ayisyen mwen yo.

Nouvèl ekip li, seleksyon nasyonal li. Donk sa pral rapidman kreye lyen antre sipòtè ayisyen yo, pèp ayisyen an, piblik ayisyen an ak Izidor. E menm jan, se, m santi ke li rive nan ekip la avèk, menm jan avèk Bellegarde. Donk li, donk s on, se, se, se p on, donk se p on jwè yo fòse. S on jwè ki wè ke opòtinite, e a, opòtinite ke sa kapab ba li e ki. ki pral pote koulè seleksyon pwobableman avèk tout enèji li, tout fòs li. E avèk avèk nouvo avèk nouvo jwè sa yo lè Belgrad, Casimir, Isidor seleksyon an vin epi avèk kalifikasyon pou koup di mond lan seleksyon nasyonal nou a non sèlman li an plen esò li vin gon lòt imaj seleksyon nasyonal nou an.
Lè m te di nou Ayiti, m wè yon kote m ap rive nan mondyal lan. Yon lòt stati pou nou.
Poukò nou te panse ke se moun fou m te ye, se te pawòl an lè, m t ap divage. Kisa? Arive Isidò pa sifi. Nou bezwen lòt jouman pou nou. Ou wè la,
seleksyon ayisyèn sa a, bon m ka rive yon epòk se mwen k ap di jwè m pa vle yo. Non, sa pa rive. Wi, sa ka rive.
Kouman w pral rive la? Sa mwen ap di jwè, e, e. Your call your call came too late we are deeply sorry for the inconvenience we sorry ou rele nou twò ta lach la fèmen e neye neye w paske la mentenan Ayiti se la fam konvwate se la fam dezire se on fanm malgre tout sa l ap fè peyi an Nou refize bay vag. Gen de moun ki pa ka soufri non. Gen de moun ki pa ka pran pwoblèm nan lavi l non. Yo prefere mouri vivan san li. Se pa Ayisyen. Ayisyen, bon Ayisyen nou fè pwovèb pou sa menm. Pito nou lèd nou la. Se vag nou p ap bay lavi a menm non. Ou wè Ayiti nan koupdimonn sa a? veye Ayiti Childo. Men sa pa sifi Alex, paske nou pa gon Izidò a chak pòs, pa bliye ke Izidò son bon jwè, men eske Izidò sèlman ka rann Ayiti meyè? Non, son ranfò de pwa. Nou bezwen lòt ranfò toujou.
Absoliman. Sitou nan tèren an. Fò ekip la byen wode. An nan tèren an. Endividyalite sèlman pap ka fè ekip la. Fòk Izidò vini, fòk Odson Edouard vini, fòk Gòbi vini, lè tout moun sa yo fin vini, nou gen Danley, nou gen Bellegarde, fòk sa degaje.
Fòk nou degaje yon jeu d'ensemble, fòk gen koyezyon nan ekip sa. Pou nou di nou pral jwe avèk le Maroc. Le Maroc jwe pou jwe dèkò. Non Minye, Minye gen lòt travay pou l fè. Donk, pi gwo travay la fèt deja. Donk, se yon kalifikasyon pou koup dimond. Men, nou pa dwe kanpe la. Avèk ranfò yo, rapidman fòk mayonèz la pran nan ekip la. E, dayè, nou, nou te wè, menm lè n ap kalifye pou koup dimond lan, mesye, nou te wè yon ekip ki, ki ta, ki, ki dwe pwodui plis foutbòl. Ki dwe pwodui plis jwèt. Anndan tèren an te avèk Bellegarde nou wè sa nou wè ke se te yon ranfò de pwa. Bellegarde se yon trè bon jwè.
Men avèk Bellegarde yo nan lay men ekip la mande 2 bon milye ankò. Bellegarde sou Bellegarde lan Games map fè refleksyon sa resamman avèk yon zanmi m. Bellegarde ka jwe nan nenpòt bon ekip an Europe jodi an. Pou mwen Wolves yo pa merite Bellegarde non. Bellegarde nòmalman te ka nan Crystal, te ka nan Newcastle. Bon, li te ka difisil pou l jwenn yon plas de titilè kanmenm, men Bellegarde te ka nan Villareal, nan nenpòt bon ekip an Ewòp. Son trè bon foutbolè.
Son bon jwè. Son trè bon foutbolè. Mwen pa wè Bellegarde genyen pou anvi a yon seri de milieu de teren m ap gade an Ewòp jodi an la. Wi. Bon, donk, nou, depi nan, depi nan fè eliminatwa yo, nou te wè ke ekip la kapab jwe pi bon foutbòl, ekip la dwe plis pwodiktif. Donk. Nou nap bezwen, m kwè ke si rive gen yon byen anndan ekip la ap ap kapab redinamize ekip la, fè ekip la gen plis frechè, plis teknisite e pou tranzisyon fèt pi byen paske ou kapab gen Robin, ou kapab gen Robin. M pa konn sa kap pase le 28 paske m pa konn si map map. Men kounya la ann eseye gade kòman. Men nan match amikal yo sak donk. N ap bezwen 2 bagay, n ap bezwen fè bon rezilta kont La Tunizi e Lisland. Pou moral ekip la. Wi, wi, pou kenbe konfyans nan gwoup la, pou yon dinamik de bon rezilta anndan ekip la. E n ap bezwen tou kòmanse yon ekip ki gen pi bon jwè dansanb, epi nouvo venu yo tou. Nouvo venu yo fòk kotchi a wè yo. Pou entegre yo. Fòk nou wè yo e n ap nou kirye tou pou nou wè ki sa ap pote. Ok. Mwen panse sa ap pote anpil paske premyè touch de bal Bellegarde nou tout te tonbe sou cham jwè sa a. Paske gwo jwè a pa bezwen. Yo te bzwen yon bon kominikatè. Yo pa bzwen pakèt. Yo pa bzwen 10 minit non pou pale pou konvenk moun. Ou alèz. Ou konprann? Donk, gwo jwè a, Zidane rive sou yon teren, premye balon l touche, l di, Woy, gad yon jwè. Wi fout! Gad yon jwè. Wi! Mwen panse yon nèg tankou Izidò, li evidan ke. Men Izidò, se deja Izidò. Se deja Izidò. Li pa t ap jwe nan pi gwo chanpyona mond lan atyèlman. A, mezanmi. Si talan bat la.
Ok. Alò, an nou ale nan konferans ke tout moun t ap tann jodi an, tout tizè boul e t ap tann jodi an.

Pou gadyen yo se Johnny Placide ki ap jwe nan Bastia, yo rele tou Josué Duverger k ap jwe nan FC Cosmos Koblenz, Alexandre Pierre k ap jwe nan Sochaux. Jiska prezan se kare dan laks paske se 3 3 gadyen ki pral nan koup di mond lan. Se yo menm ki jwe kanpay kalifikasyon an tou. Men son sèl bon gadyen nou gen. Non se 3 bon paske Duverger aprè bout kont Kanada a te rachte.
Oh wi li te rachte. Son sèl pèfòmans kont Kosova. Ayisyen rachte. Nou pa gen on sèl gadyen n gen mesye. On sèl gadyen n gen.

Senkyèm divizyon se divizyon donè se distri. Diverge a ba anpil.
Ann ale pou defansè yo, Carlens Arcus, un habitue, k ap jwe nan Angers, Wilgens Poguin ki ap retounen nan seleksyon an, Marcus Lacroix ki ap jwe nan Colorado Springs, Martin Expérience

Misye se gran frè Kurovski Bob. Ki jwe nan seleksyon jèn yo tou. Wi, ki ap jwe nan ekip Tulsa a nan dezyèm divizyon Etazini. Misye kapab jwe ni lateral, ni defansè santral. E se yon defansè bitè.
Misye fè anpil gòl tou nan USL Championship. Wi. Ban m raple pou nou ke misye te jwe nan U 20, misye te jwe nan U 23 e kounya la yo rele misye an defans pou Ayiti. Misye gen 25 an kounya la. M poko wèl men m twouve

Sa w pa konprann lan, chak fwa, chak fwa genyen yon jwè ki ap jwe nan yon konpetisyon oubyen nan yon chanpyona ki fè pati de 5 gran chanpyona ewopeyen yo, chak fwa youn nan yo pran desizyon pou rejwenn seleksyon nasyonal lan, se tankou yon leman l tounen, lè w ap fè manyetism kote leman attire l'alimaille de fer. Lòske Bellegarde te vin jwenn seleksyon an. Ou mèt kwè m si w vle, genyen de jwè ki di anon. Si Bellegarde ki evolye a Wolverhampton li pran desizyon rejwenn Ayiti, monchè m ap reflechi 100 fwa pou m konnen si m p ap vini. E mentenan. Casimir vin vini.
Jose Casimir.
Li vin vini. Mentenan, seleksyon an kalifye. Tande sa m pral di a byen wi. Seleksyon an kalifye. Gon deklarasyon m te fè isi a nan radyo a. Mwen te di ke. Odson Edouard k ap jwe an Frans nan Racing Club de Lens epi Wilson Isidore le joueur de Sunderland an Angletè, yo tou lè 2 yo di ke yo vle jwe koup du mond lan. Y ap reflechi anpil pou desizyon an men atansyon Sébastien Migné te di ke li bezwen de garçon ki enplike yo a 150 pousan nan la defans de la seleksyon nasyonal. Li pap pran moun ke a m pa vrèman gen volonte eksetera eksetera. E la mentenan, e la mentenan, lòske Sébastien Migné t ap bay konferans lan jodi an, ban m pran dabò e milye de teren yo. M a vin sou Isidor aprè.

ki ap jwe li menm nan Violette Athletic Club. Roudensky Pierre se 2 fwa chanpyon nasyonal deja, 21 an, li chanpyon avèk Real Hope, li chanpyon avèk Violette, li te nan U-20, li fè U-17, li te gen kontra, misye te gen chans pou l ale an Ikrèn, fot fot kesyon administrativ li pat ka ale nan Krivbas, li te gen kontra tou avèk Minnesota, fot de posiblite pou l te kite peyi an l pat ka ale. Donk li te gen yon klèb tou kanadyen ki te enterese avè l. Misye nan boul wi. Misye se yon bon jwè foutbòl. Moun ki konn gade Violette konnen jwè sa a byen, Olivier Pierre Woudensky. Olivier a. M byen kontan ke li li nan gwoup la. Alò genyen La Ligue Haïtienne de Football ki mete deyò yon nòt trè rapidman pou di jwè yo èske nou wè ke si nou kontinye antrene, n ap jwe boul, n ap tape nan rega seleksyonè a menm jan avèk Woudensky Pierre.

Carl Fred se pa yon jwè, se pa yon milye konvenkan nan seleksyon sa, men li jwenn konvokasyon ankò. Donk ke ke Wilensky ka m pa konnen Wilensky konn jwe wi, misye konn jwe. Dayè dayè parapò a parapò a pwofil li, seleksyon an bezwen jwè pwofil sa. Kounye a pwofil la pa sifi e èske l ap gen dimansyon ase pou l pou l briye nan ni nan wo nivo sa paske n ap pale de yon seleksyon ki pral jwe koupdimond, ki pral jwe kont Brezil. Pa gen 2 Brezil, son son sèl Brezil ki genyen. La Sélection Brésilienne de Football, son seleksyon ki pral jwe kont Maròk. Donk finalist oubyen bon chanpyon Dafrik aktyèlman, chanpyon Dafrik. Kiyès? E Maròk, chanpyon Dafrik kan menm. Wi, wi. Ki pral jwe kont Maròk. Ki chanpyon Dafrik wi. Demi finalist nan. Ki chanpyon, se demi koup, men wi. Koup Arab e koup Dafrik ki. Demi finalist nan dèryè. Se avèk chanpyon Dafrik lan nou pral jwe wi. Wi, demi finalist nan dèryè koup du mond lan, le Maròk. Epi Lekòs, son seleksyon korya, son seleksyon ki donk ki sot jwe yon bèl eliminatò. Donk, lè w pral jwe nan wo nivo sa a, donk, bon, kòm, donk, n ap pale de pòk, donk, pa, advèsè seleksyon an nan koup dimond, men, men byen avan sa, se 2 match yo pral jwe kont Islande e Latinizi. Donk, ekip ayis, e, Roudensky, donk, dwe, bon, sa se, li dwe, li dwe nan lòt nivo, li dwe mete tèt li nan, nan, nan lòt nivo. Bon, ban m plase 2 mo sou sa. Nou espere ke l pap gen pwoblèm dokiman vwayaj, li pap gen pwoblèm viza. Alò, pou kesyon Roudensky an James, bon mwen renmen jan ou abòde sijè sa a. Roudensky nou prezante l deja, se 2 fwa chanpyon nasyonal, ki fè U20, tout moun ki te konn gade l nan U20 konnen se yonn nan meyè talan ki te genyen. E jiskaprezan nan chanpyona nasyonal la. Aprè Daniel St-Fleur ke nou te dakò son gwo talan, Johnson Jeudi, moun sa yo ki al Jamayik. Men li gen menm pwofil a Jeudi. Wi, se prèske menm pwofil.
Daniel St-Fleur, Johnson Jeudi, se 2 jwè yo te rele nan seleksyon an tou. Pafwa ki pa kapab ale pou kesyon papye. Men Roudensky an nou konvenki ke son bon jwè. Epi se Kanada, li ta dwe ka ale. Kounye a, sa w gade menm seleksyon an la tou, gen de nèg ki ladan l la, èske yo pi bon ke Roudensky? An pran yon nèg tankou Christopher Athis. kap jwe nan Granadista ki nan twazyèm divizyon nan peyi Itali nou gen jwè ki nan senkyèm divizyon nan lis la la lè w pran Josue Duverger pa egzanp li pa li pa fòse bon li pral jwe aletranje pwoblèm w ap soulve a pwoblèm w ap soulve a se Onesky ki pou montre sa nan ti tan de jeu l ap ba li li pral gen anpil presyon sou do l.

Lè yo rele li menm sèl kòm jwè kap jwenn Ayiti li lè li rive li enpoze li. Nou banm bosco kesyon an. Non non chita non tande sa tande sa depann de dimansyon jwè a donk gen jwè donk ki briye nan yon nivo enferyè donk nivo nivo chanpyona li pa li pa twò wo epi lè lale nan yon nivo ki pi wo li briye mwen ba yo egzanp Monimason paw se yon egzanp pafè men

Rubens Pacius Nashville epi kouzen m e jwè Sunderland nan ki di ke nou tap tann li, nou tap mande pou li men ni Wilson Isidor ki dezòmè gen nasyonalite spòtiv Ayisyèn.
Mesye ou nouvèl sa tonbe menm jan nou menm la tout nèg sa se jènjan menm tan kòm tande Alex mete fen nan karyè li.